Bonjou bonswa tout moun se mwen menm ki tounen lakay ou avèk yon lòt videyo videyo jodi a se konsènan sou maladi ki nan tout peyi a maladi ki rele korona viris la tout moun ka tande pale de li tout moun ka konnen ke maladi sa pran tout peyi a pa gen yon kote Ou ye menm si w te andeyò w ap tande pale de maladi sa ki rele kowonaviris. Mezanmi gen moun ki pran sa pou blag, gen moun ki tande moun gen maladi sa yo ri, yo pase moun nan nan betiz, yo pran sa pou blag. Mezanmi maladi sa pa yon blag. Maladi sa pa yon blag. Talè a m te monte sou Facebook epi m te wè Blondedine ki t ap pale. Sanble Blondedine genyen maladi a menl pa fin sur lap tann poul wè eske li genyen maladi a. Mezanmi Blondedine se yon bon aktri se yon bon chanteuse Blondedine anpil moun renmenl anpil moun pa renmenl mwen menm m renmen Blondedine m renmenl m pa ta swete Blondedine gen maladi sa konsa tou m pa ta swete okenn lòt moun gen maladi sa paske maladi sa li touyew fasil depi w pa gentan kòmsi depi w pa gentan aji li k touye w fasil fasil fasil fasil pi gwo koze m tande kounya se maladi sa janbe an ayiti mezanmi mezanmi mezanmi mezanmi m mete twòp glòs mezanmi maladi sa rive an ayiti. Mezanmi m telman sezi lè yo dim li rive an ayiti m sezi m sezi m sezi m sezi m sezi lè yo dim maladi sa rive an ayiti korona viris se yon maladi si ou fè sa yo mande wap debat avèl ou ka pa pranl se gen dwa pa chans se gen dwa chans ou ou pa pranl men moun ki genyen l yo silvouplè silvouplè silvouplè piga nou di ke S gen dwa se pa li l genyen. Paske maladi sa a li se yon maladi lè lè w genyen l, li ba w gwo tèt fè mal, li ba w tous, li ba w anpil kalite sentòm. Ok, pa jwe avèk maladi sa. Mezanmi, lave men nou avèk savon, lave men nou valè fwa nou ka lave l, lave l avèk savon, epi lè n ap pran lari silvouplè, menm si w an Ayiti, menm si w lòtbò dlo, mete mask nan figi w. Paske. Ou gen yon distans pou ye avèk moun nan. Gen yon distans pou ye kelke swa kote ou ale. Ou al nan mache, ou al nan market, ou al lopital. Nenpòt kote ou ale, ou gen yon distans pou kanpe avèk moun nan. Paske maladi sa son maladi ki frekan anpil, anpil, anpil. Nenpòt fason ou pa panse ou te ka pranl, ou pranl. Ou ba moun nan lamen, ou ap pranl. Moun nan fin manyen pòt la, ou manyenl, Ou pranl. Coronavirus pa nan jwèt avèk moun. Li menm li vini, se vini l vini, li pran w. E ou touse tou, kòm si ou touse, krache w tonbe sou moun nan, sou figi moun nan, moun nan manyen figi l, li pran l. Mezanmi, Ayiti se yon peyi ki, moun yo deja pa byen, pa byen respire, e kounya, viris sa tonbe Ayiti. Si moun Ayiti pa mete tèt yo an plas. Anpil ladan yo ap gen ap gen ap kòmsi y ap tonbe. Anpil ladan yo ap pran maladi a paske maladi kowonaviris se yon maladi ki frekan anpil, se yon maladi ki sou moun, kèlkeswa kote ou ye, kèlkeswa valè lajan ou genyen, kèlkeswa valè popilarite ou genyen, li si l vle rive sou ou li ap rive sou ou. Kèlkeswa, bon m menm rive panse menm si w lave men w 10 fwa pa jou depi se depi li vle rive sou ou li rive sou ou. Yon ti konsèy, m pa doktè, men yon ti konsèy yo bay tout moun e m te vle pote l pou nou nan videyo a. Yo di, si w ap Ayiti, si w ap viv Ayiti, si w ap viv nan pwovens, kote ou ye a pa gen bon lopital oubyen kote ou ye a ou panse ou pap gen tan jwenn swen ke ou ta sipoze jwenn si w jwenn maladi kowonaviris la, men sa pou w fè pou w gen tan soutni tèt ou pou maladi a pa gen tan afekte tout kò w nèt. Premye bagay yo di pou w pa fè, pa bwè ibipwofèn. Moun sa yo rele a ibipwofèn. Pa bwè l. Pa bwè ibipwofèn. Pa bwè l. Pa bwè l ditou. Si w santi yon ti lafyèv, yon ti tèt fè mal, yon ti tous, ou santi ke se kowonaviris ki met pye sou kou, pa bwè ibipwofèn. Pa bwè li. Pa bwèl, pa bwèl ditou, ditou, ditou, ditou, pa bwèl. Si w bwè l, w a di se, jan moun Ayiti yo konn di, w a di se dyab k ap manje w, w a di se kòm si maladi sa se pou ou l te vini. Pa bwèl. Premye sa pou w fè, w ap bwè yon parasetamòl. Ou bwè yon parasetamòl. W ap bwè yon parasetamòl. Si l, si l ta, w ap bwè yon parasetamòl. W ap tann demen si Dye ve, ou pral wè yon doktè touswit. Si ou pa ta gen paracetamol, ou ta gen medikaman pou malarya, se yo, kote m ye a nan Michigan, yo, li ma, e, tout moun nèt, se konprime pou malarya y ap pas, y ap pale, yo di li ede anpil, si w pa ta gen tan, si maladi a ta pran w nan nwit, ou pa ta gen tan pou ale, mezanmi. Nenpòt sa w ka jwenn pou w achte, depi se Ayiti ou ye, nenpòt sa w ka jwenn pase sa yo pa difisil pou n jwenn, nenpòt sa n ka jwenn pou n achte, achte parasetamòl mete lakay nou, nou te mèt pa gen malarya, achte medikaman malarya mete lakay nou pou si sa ta rive. Ou pa janm di sa pap, ou pap janm di li pa ka, paske maladi pa tonbe sou pye bwa, se sou moun li tonbe, prekosyon pa kapon. Mezanmi ann kenbe men nou pwòp, an nou lave men nou, pa manyen vizaj nou si nou pa bezwen, epi pa soti si nou pa bezwen, pa soti si nou pa gen yon ka urjan, pa soti, pa soti ret lakay nou, si nou gen televizyon gade televizyon, si nou gen timoun jwe a pitit nou, m konnen si nou pa gen manje tou nou bezwen al achte manje, achte manje men mete mask nan figi nou, epi kouri vit ou vin lakay ou paske m konnen nou gen fanmi. Nou gen nou gen zanmi ki bezwen nou mezanmi pran prekosyon tèt nou paske maladi sa li pa jwe li pa konn li li tonbe sou moun ki apati de 20 ans a plis granmoun yo se li se li li pi aji sou granmoun yo lèl rive sou timoun se sa yo di kotem ye a lèl rive sou timoun Li ka nan timoun nan, li pap devlope oken sentom. Men se lè timoun nan pataje l bay yon granmoun, se lè sa tout sentom yo ap vin devlope nan ou menm ki granmoun nan soti 20 a plis. Prekosyon pa kapon mezanmi, depi se maladi li ye tout remèd ka sove, tout remèd ka ede. Ou menm tou ou konnen yon lòt remèd ki pi bon, pataje l, mete l anba videyo a pou di m kisa. ou panse ki ka ede ankò men sa m bay la se sa mwen konnen kote m ye a se sa yo itilize pou si ou pa ta ko ou pa ta ka al lopital li ta li ta fè nwa e maladi a ta pran w lakay ou nan nwit oubyen yon bagay konsa se sa mwen se sa mwen wè yo itilize kote m ye a kounye a m di m ap fè yon videyo pou m pataje l paske depi se maladi ou pa konn remèd depi se remèd depi se maladi ou genyen nenpòt remèd la si l pa mache li pa mache men Fòw toujou tante chans ou. Kounya m fè ti video sa poum di nou mezanmi lave men nou pa soti pa paske ou on timoun piti paske yo di timoun piti pap genyen l pou ou bo timoun nan ou nan tout bagay nan timoun nan genyen l li bay granmoun li se kay granmoun nan li devlope m sot gade m sot sou Facebook m gade Blondedine ki ap pale. Premye sa l di apre l fin di maladi a, li pa pè pou tèt li. Ou konprann? Li pa pè pou tèt li, li pè pou pitit li yo. M ap di nou sa byen, tout bagay nan Michigan fèmen. Tout bagay nèt nèt nèt nan Michigan fèmen nèt. Tout bagay nèt fèmen. Otèl fèmen, yo pa pran w nan otèl vrèman. M to tande Blondedine di sa, yo pa pran w nan otèl. Yo pa pran w nan otèl. Yo pa pran w nan anyen. Depi yo konnen ou gen maladi a, kòmsi se yon kote ou vle pou w rete, yo pa pran w. Fè Fè mesaj la pase, pataje, abòne, kite yon kòmantè. Si w konnen yon lòt medikaman ki ka sove, pataje l, pataje l, pa kenbe l pou kò w paske maladi pa tonbe sou pye bwa, li tonbe sou moun. Mwen menm m ka fin, m ka fin fè videyo sa apre sa nou tande m gen kowonaviris, kowonaviris pou tout moun. Si w gen yon ti medikaman, ou gen yon ti, ou konnen yon ti bagay, oubyen yo, gen yon bagay yo te fè ba w lakay ou, ou te wè l te ede moun nan, menm si se pou dezèdtan, menm si se pou twazèdtan, Patajel pa kenbel pou ou patajel epi pa bliye mezanmi pa bwè ibuprofen pa bwè ibuprofen sou santi tèt ou ap fè w mal ou santi w gen yon ti lafyèv bwè paracetamol oubyen si w gen medikaman malaria lakay ou ou pa bezwen konnen depi se korona k vin sou ou baton. Depi se korona, korona son maladi liye, paton, nap goumen poun voye korona ale. Kolora pat touye nou, oh, menm di kolora, kolera pat touye nou, se pa korona viris, menm si yo tout komanse pa ko, men nou tout ap travay poun voye yo ale ansanm, Chay pa lou Men anpil Chay pa lou mezanmi fè mesaj la pase e pa bliye avan w ale abòne kòmante share pou tout moun pataje pou tout moun ka wè epi kite yon bèl ti kòmantè pou mwen pou di m sa w te panse e pou di m ki remèd ou panse Oubyen ou konn, ou konnen. Depi ou konnen remèd la ka itil, mezanmi, mete l anba videyo a oubyen pataje l. Mete l sou Facebook, mete l sou Instagram, tout kote ou konnen sou rezo sosyo yo. Mete l nèt, nèt, nèt pou moun yo ka pataje l, pou moun yo ka konnen kisa pou yo fè. Paske gen moun ki an pwovens ki pa konn anyen anvan pou y al lopital y ap gentan mouri, mezanmi. Pataje l, pataje l, pataje l, pataje l. Mèsi, se zanmi pa ou, Djouni Labella, ki te vini avèk yon ti videyo pou nou. Mèsi, m ale, m ap wè w nan yon lòt videyo. Bye!